Bonjour ou byen bonsoir Dabò yon gwo mèsi avèk tout moun ke ki pran yon ti tan non sèlman a gade videyo nou yo, men lèse yon kòmantè, bay yon like, sitou pataje pou lòt moun kapab wè, pou lòt moun kapab konprann ke genyen yon lòt fason ke nou kapab travay pi byen nan sa ki gen rapò ansanm avèk medsin natirèl. Jodi an, sijè nou se refleksoloji. Wi, nòmalman, yn fwa m di refleksoloji, gen anpil moun ki di a, yo pral Lachin la, yo pral an End,

yon wa ke m ekri non an la paske m pa ejipsyèn m pa ka di non sa donk m ekri l pou nou ke yo jwenn ke kote gen yon imaj de refleksoloji kote ke ki gen yon ti nòt kote li ki kalme sa ki rele gwo doulè Eben, se sou kesyon doulè lan nou ap di yo ke efektivman refleksyoloji aktyèlman nan anpil lopital yo kòmanse fè apèl ansanm avèk refleksyològ yo e gen de seri de medsen ki senpleman pran kou an tou son fason ke pou kapab ede pasyan ke ki pral sibi gwo operasyon, ki sot sibi gwo operasyon oubyen tou pasyan ke ki ap pran medikaman kont kansè a pou ede kalme sa nou rele efè segondè. La, an gwo, nou gen yon ti ide de kisa li fè, men ann kontinye anvan ke nou ale nan plis detay. si n pale ke nan zòn sa yo, sa vle di ke nou gentan wè Afrik, nou gentan wè Azi, an ale nan Oksidan sa ki te gen egzakteman la, nou a fon ti kout pye an Almay, n ap wè anpil fwa lè m ap pale de seri de travay ki anndan Natyopati, nou wè m toujou, oubyen souvan al an Almay, wi, w ap jwenn. moun sa yo fè anpil travay sou sa e anpil fwa tou se de seri de medsen konvansyonèl ke ki twouve enpòtans travay sa yo ou byen branch sa yo e pi ki deside travay yo plis yon fason ke pou ede plis limyè paske yo konnen ke a lepòk yo te plis an vi si yo pale yo kapab tande yo bokou plis. Nan kèlke enfòmasyon nou kapab kenbe, aprè Doktè Cornelius ann Almay avèk Fritz Gerald, youn an 1902, lòt lan 1917, si nou fè yon ti kout pye Ozetazini, nou pral wè nan ane 1930, gen yon lekòl ke ki pral pote non madanm sa a, ke ki pral kreye, paske se li menm ki te kreye l, tou paske li te kòlèg yon lòt medsen ke ki te ap travay darachpye sou sa, gen dokiman ki te kòmanse ap sòti men se sitou premye travay li te kòmanse fè se asavwa ke vini ansanm avèk yon lis de katografi de zòn yo, zòn nou pral pale de zòn reflèks yo, epi travay lan ta pral plis apwofondi de jou an jou. Mentnan, apre ti istorisite sa, ki sa pou nou konnen nan refleksoloji? Refleksoloji se yon metòd terapetik ki itilize, jan m t ap pale la, de seri de zòn reflèks son fason ke pou kapab pote soulajman avèk de seri de doulè ke moun ap travèse. Sitou travay son fason ke pou moun nan jwenn plis relaksasyon, sitou lè nou konnen ke yon pakèt maladi ki vin kwonik ke moun sibi, se dezekilib ke ki vin enstale nan òganis lan akoz de pwoblèm de strès ke moun nan konsyan efektivman ke li ap viv yon eta de strès ou pa, anksyete, tout sa yo se de seri de bagay ke ki pral bay. pwoblèm. Donk, an giz de prevansyon, le pli souvan, yo itilize metòd sa a, son fason ke pou ede moun yo relakse yo, men tou pou kreye anpil lòt ekilib nan de seri de dezekilib ki te deja enstale nan òganis lan. Mennen an palan de zòn reflèks la ki sa sa vle di. Pou moun ke ki fè refleksyoloji si nou ap gade la m ap mete yon pla pye nan pla pye sa w ap gade ke genyen ògàn yo gen gland yo ke ki repete ladan yo. Donk zòn reflèks yo sa vle di ke se de seri de pwen ke ki la ke si ou stimile yo w ap touche tèl ògàn. A Avan, yo te konn twouve ke se stipid. Men lè yo pral kòmanse genyen mwayen pou gade ki jan sikilasyon fèt nan kò moun, veso lenfatik yo, venn yo, yo pral kòmanse anvi gen yon ide ke wi se nòmal, sa kapab rive. Efektivman, si nou ap gade pou le moman, gen de seri de pwoblèm ke pou moun nan pou yo trete yo, donk sitou gen yon branch ki fèk vini ke ma gen pou m pale de sa ansanm avèk nou lè m pral pran yon lòt ke ma fè paralèl lan, li menm li itilize l anpil a savwa ke. Yo kapab itilize rezo sa a ou wè ke w ap gade la a s on fason ke pou yo kapab ale touche de seri de patoloji, de seri de pwoblèm nan kò moun nan pa egzanp, genyen fibwòm aktyèlman la, genyen fason ke apati de bra ke yo rantre yon ti tib byen fen pou yo kapab ale jisk nan nivo ke yo bezwen an pou yo al koupe sa yo rele kesyon pou li ap pran san kòrèkteman paske in fwa ke li pa gen li pa ka pran san pou nouri l donk l ap fini pa deperi. Donk yo kòmanse gen yon ide an plis sou travay sa, sou ki jan li ye, yo kòmanse konprann enpòtans li. Men li pat toujou konsa, jan m di nou an, li te trè kritike, jiska mentnan li ret toujou trè kritike, paske daprè de seri de rechèch yo fè ke, il parè ke yo pa jwenn yon pousantaj de rezilta ke yo tap atann. Men, sa ki enpòtan pou yo te met, pou yo te byen fè rechèch lan, nou nan kesyon enèjetik, paske m sonje m wè sa ansanm avèk nou, chak moun genyen yon nivo enèjetik, chak moun gen yon degre de reseptivite. Si moun nan pa ase reseptiv, sa vle di ke li posib pou li pa pran. Lè m pale de reseptivite, gade sa pou mwen silvouplè. Nou ap gen pou n pale euh, de li. Men an psikoloji kòporèl, yo plis pale de rejyon enèjetik, sant enèjetik. Depi genyen blokaj nan yon sant, li pral kreye de seri de pwoblèm sante. Or, si nou ap pale de refleksyoloji, fòk nou jwenn kano yo plizoumwen lib, son fason ke pou nou al touche zòn yo. Donk, si gen blokaj, Fòk blokaj yo ta jere avan. Or se sa yo pa vrèman konnen yo byen yo pa vrèman fokis sou sa ki gen rapò ansanm avèk de seri de blokaj ke ki genyen fòk blokaj yo libere avan. Sof ke ankò la se te yon pwoblèm ke ki te genyen nan branch lan pandan lontan pa t genyen zouti vrèman ke ki te disponib pou te ede sof ke se te avèk men terapet yo t ap eseye detekte enèji ke ki travèse, men aktyèlman la gen anpil travay ki ap fèt ke gen aparèy, pa egzanp si nou ap gade imaj sa yo, se de seri de imaj ke mwen menm mwen pran sou òdinatè m ki pou yon pasyan, sèt. mwen pran sou òdinatè m kote ke mwen kapab verifye ke kote k gen on blokaj paske si zòn nan gen ti kare nwa ou byen li gen triyang wouj sa yo ou byen nou gen yon lozanj mawon tout sa yo ap di m ke sikilasyon an pa ka fèt e ki travay ke mwen menm m ap konnen pou m ta fè anvan mwen di m ap fè seyans refleksyoloji pou moun sa. Mètnen pou nou kapab ale pi rapid ki jan yon seyans refleksoloji dewoule. Avan, li te konn dewoule swa son medsen ki diyagnostike epi lè moun nan rive bò kote terapet lan li esplike sa l genyen epi terapet lan drese yon bilan pa rapò avèk obsèvasyon l li fè pa rapò avèk sa l tande, epi se apati de la ke li pral di ke men ki sa li pral fè, oubyen men ki zòn, pa egzanp, si moun nan sitou gen tan gen yon dyagnostik, ok, men ki zòn li pral touche, eksetera. Men aktyèlman la, de no jou, ke li pa fèt vrèman kon sa ankò, paske jan m di nou an, ke gen aparèy ke ki disponib, genyen pou kapab, verifye ou menm ki pwoblèm ke ki genyen ou byen ki dezekilib paske se sa li ye pou nou ke ki dezekilib ki genyen e apre sa pou nou konnen ke ki jan pou nou rezoud dezekilib sa yo. Refleksoloji genyen plantè a, genyen palmè a, genyen pou vizaj donk sa nou rele fasyal lan men genyen tou ke ki fèt pou nen epi pou zòrèy. Sèt li anvi sanble avèk akuponkti, lè nou ap wè akuponkti nou pral wè ke ki ti diferans ki genyen men yo wap wè ke yo sanse prèske genyen menm baz la. Pou nou kontinye, lè. nou fin verifye ke kot pwoblèm nan ye, ki blokaj ki genyen, eksetera. Li posib ke pandan premye seyans yo, se de seri de de travay ke pou netwaye an sistèm lenfatik lan nèt ke ki fèt avan ke nou kòmanse travay ansanm avèk moun nan. Donk, si nou pran an egzanp, donk m pral kite nou gade yon ti bout videyo bò tèt man ke kote ke pou Nou fè travay la 1. Lave pye moun nan byen lave, sterilize etc ak sa tout sa ke ou wè ke ki posib pou pye moun nan paske chak moun pap vin a pye yo menm jan epi apre ou kapab itilize dlo tankou jan nou wè nap fè a la donk pou fè yon dezyèm travay epi apre ou seche pye moun nan Epi ou enstale li sou sa wap enstale lan son fason ke paske fok tou nou tou 2 alèz pou nou kapab kòmanse fè travay la. Donk nou ap gade imaj e video ke kijan nou fè sa son fason ke pou kapab gen yon ti ide plizoumwen kòrèk. Men nan konbyen seyans yon moun bezwen, sa kapab rive l bezwen ant 6 a 18 selon ka a menm jiska 20, men gon entèval de tan pou l pran yo. Sa se enpòtan. Eske li menm sèl ka jere pwoblèm yo? M toujou di, bon, se sak fè se natiwopat mwen ye, donk pou jere kesyon sante, se on konpilasyon de plizyè metòd ki son fason ke pou kapab abouti avèk yon byennèt Kòrèk. Èske tout moun kapab swiv oubyen pran seyans refleksyoloji? An pati wi, depi ti bebe, paske dayè li aji pi byen sou ti bebe, paske ti bebe pa gen okenn blokaj ke ki pral deranje, donk yo benefisye l bokou plis rapid. Men, depi ti bebe rive jiska granmoun. Men, pou chak tranch daj, ke terapet la sipoze an mezi pou l konnen ke ki travay li dwe fè, ki travay li pa dwe fè. Men, gen kèk kont endikasyon, pa egzanp, fanman ansent ki fèk ansent sitou pandan 3 premye mwa yo, genyen travay sitou refleksoloji plantè nou pa fè ansanm avèk yo. Donk yo kapab toujou benefisye dotre masaj oubyen nan dotre zòn selon ka a, nou kapab gen travay ke nou fè ansanm avèk yo men li pa vrèman, nou pa vrèman fè ansanm avèk yo pou evite avòtman. Moun ke ki fèk sibi yon pwoblèm kadyak, nou gen reparasyon pou nou fè ansanm avèk li anvan pou nou avanse ansanm avèk li sou sa paske se trè enpòtan. Moun ki gen tip dyabèt grav, sa pral depan ankò, nou genyen evalyasyon ke pou nou fè anvan ke moun nan rive jwenn yon seyans nan men nou paske janm di nou an ke se yon pakèt travay se pa yon kèlke chose jis a la vole sèlman donk kòm m te toujou pwomèt nou ke nonb de or de kou lè w fin gen yon fòmasyon premyè kijan sa ye avèk pri ann ale refleksyoloji si w deja medsen enfimyè oubyen terape psikokòporèl, w ap bezwen anviwon 120 tè jiska 250, sa pral depan, pou w kapab pran fòmasyon. Donk, ou pral wè tout bagay ankò ke ki gen rapò ansanm avèk fizyoloji ke ou pral oblije repase yo ankò. Kit ou te konnen yo deja ou oblije repase yo ankò. Pri yon seyans, donk yon yon refleksològ ke ki pa vrèman itilize aparèy, donk ke ki rete nan tradisyon, ke li kapab fè seyans li yo ant 50 a 60 ewo. La m pran yon estimasyon an Frans, paske rechèch lan te sitou sou la Frans. Donk, Men yon refleksològ ki genyen tout ekipman lesansyèl, donk yo kapab fè l jiska 100 a 120 ewo pa seyans. Men sof ke an Ayiti, se toujou gratui an pti pe, paske ou oblije fè seyans yo a ba pri.